Medam e mesye la chine voye gwo mesaj bay Taiwan ebyen la chine fè konnen ke Taiwan ka pase yon move moman nan zafè endepandans yap fè konnen ke yo pwan endepandans yo se yon pèp ki lib e medam e mesye nou tout konnen e Taiwan se yon island nan la chine yon zile nan la chine ki fè pati de la chine Ebyen medam zi mesye group moun sa yo mete tèt yo ansanm yo fonde prop gouvènman pa yo pou yo kapab ebyen dirije prop peyi pa yo ebyen medam zi mesye la chine ki deja konnen depi Taiwan ta di ta fè konnen ke yo endepandan ebyen si tou Taiwan deja se avek lèzetazini Taiwan pran pa Ebyen medam e mesye, la Chine fè konnen ke li pap krent, li pap ezite pou l konnen si te chinwa tout taywanè yo ye pou l kapab destabilize sivilizasyon sa, pou l kapab detri sivilizasyon sa konplètman, ebyen si tout fwa. Taiwanè yo ta deside ebyen pou kapab vin mete Lèzetazini anba bouch yo la. Ebyen medam e mesye nou konnen ebyen Lèzetazini nan rejyon Amerik la la li fè konnen Amerik oz Ameriken pa gen lòt nasyon ki kapab vin foure bouch yo nan espas sila ebyen pandan ke yo menm yo ap eseye foure bouch yo nan tout mond lan ebyen kote yo rive jis nan mwayenn oryan yal depoze pyon pa yo ebyen se sa ki vin koz gè sa eklate nan tout mond lan ki fè tout moun ap viv avèk gwo kè sote e se youn nan koze tou medam e mesye ki vin fè ebyen medam e mesye ebyen tout moun ebyen ap gade nan ki mezi yo kapab pwoteje tèritwa pa yo ebyen gen larisi Ebyen ki ap bonbade ikrèn la nou konnen ikrèn ak la risi preske se yon sèl nasyon ebyen se menm jan ak taywan avèk la chin ki preske yon sèl nasyon e m kapab di w e la ikrèn pwan lèzetazini vin mete vin pou mete lèzetazini anba fal ikrèn e anba fal la risi ebyen mèdam mesye se sa ki koz vladimi poutin bonbade e ikrèn e detri tout sa ki gen ikrèn mete ikrèn a zero E medam e mesye nan moman sa la kote ebyen Lèzetazini gen tout posibilite poul ta al al nan Taiwan paske l avèk Taiwan se alye ebyen la Chine fè konnen koze Taiwan ap di li pran endepandans lan yap eradite Taiwan yap mete sa a zero. Medam e mesye bagay yo konplike an al tande ansanm paske bagay yo anpil nou gen detay. Prezidan chinwa Xi Jinping sot voye yon gwo avètisman bay otorite taywanè yo pou di yo si yo pa poze yo, kafe yo kapab koule ak ma. Men prezidan li pa vle tande pale de Taywann ki pran endepandans. Misye li di l pap tolere yon bagay konsa e l pap padone Taywann. E l di si otorite taywanè yo bezwen toujou gen lapè, yo sipoze ret trankil. Nou konnen Etazini k ap sipòte Taiwan e ki vann Taiwan zam pou plizyè milya de dola yon fason pou kapab defann tèt yo fas avèk Lachin. E m ap raple w Taiwan se yon zile ki tou pre Lachin kote apre gè sivil lan deblozay ta pral fè yon gwoup chinwa al viv sou zile sa e tou konsidere tèt yo kòm yon peyi. Men Lachin li menm li di, M pa p dakò Taiwan pran endepandans, talè la li kòmanse kopere avèk lòt peyi ki se ènmi m pou vin ban m pwoblèm. Enben Chinwa yo la prè pou pouse grif pou anpeche yon bagay konsa fèt. E Taiwan eseye pandan plizyè fwa, Lachin toujou prè pou l pase alaksyon. Men Chinwa yo pa vle. itilize fòs pou kapab fè Taiwan retounen lakay li. Ebyen, yo prefere dyaloge e wè kòman yo kapab jwenn yon lidè ki konprann bagay la pi byen. Ebyen, chèf opozisyon nan peyi Taiwan, wè sa k sot pase nan Mwayen Oryan, wè an reyalite ke Etazini pa ka pwoteje yo vre si yo ta nan yon gè, paske Etazini pa t ka pwoteje lòt alye l yo anfas Iran e Lachin ki gen pi gwo kapasite, se pral totalman diferan. Enben chèf opozisyon an li rankontre avèk Prezidan Xi Jinping gen anpil koze k pale e m pral ede w konprann bagay la pi byen toujou. Mwen salye w e m ap raple w jodi an se vandredi 10 avril 2026. Se toujou yon gran plezi pou m pote enfòmasyon pou ou Pa bliye pataje video a kite yon kòmantè siw potko abòne fèl sonje aktive ti klòch la metel sou tout si sa pap deranj ou San pa pèdi tan nap antre dirèkteman nan manman koze a Medam e mesye Prezidan Donald Trump te fon deklarasyon nan kòmansman ane a. Trump te di, Menm si Lachin gen pou l atake Taiwan, li pa kwè Prezidan Chinwa Xi Jinping ap janm komèt erè grav sa pou l atake Taiwan pandan li prezidan. Sa vle di, pandan Trump prezidan, li di, Xi Jinping pap oze. komèt erè sa a. Alòske, prezidan chinwa a li menm li gon fason l wè bagay yo. E yo gon preparasyon y ap fè e yo pa ta vle itilize menm yon bal pou kapab fè Taywann retounen vin nan baz li. Ebyen, medam se mesye, prezidan chinwa ki pran la pawòl jodi an e ki pale avèk chèf opozisyon an, ki se Cheng Liwu, ebyen dam sa, n ap gade la ki bò kote prezidan, ebyen li sòti nan peyi Taiwan, l al rankontre avèk Xi Jinping. Sa gen plis pase. 6 lane depi chèf opozisyon yo pa rankontre avèk chinwa yo, men nou konnen yo toujou konsidere kòm pèp frè. Enben, prezidan an li menm ki sa l di? Li di, Mwen pap tolere Taiwan pran endepandans. E si sa anvi fèt, n ap oblije aji san pran tan. E nou p ap padone Taiwan. Enben, misye ki voye yon avètisman bay lidè taiwanè yo pou di ke Lachin gen bagay li p ap dakò. Enben, li di okenn ak separatis pa dwe fèt la. Enben, Lachin ki mande pou ni popilasyon k ap viv sou teritwa ke jodi a anpil moun konnen kòm Lachin nan e teritwa ke moun yo konnen kòm Taywann nan pou yo ini yo, li di, nou se yon sèl fanmi, ann evite tonbe nan pwoblèm. E anplis, prezidan an tou di, pou otorite taywanè yo evite pou pa gen dezòd oubyen pou pa gen pwoblèm nan rejyon an. Li di si yo bezwen lapè toujou renye, yo dwe evite, eben nou konnen Lachin ki bezwen pran Taywann. Ban m fon ti tounen pou kapab konprann pi byen toujou. M pral fè w gade pou kapab byen konprann sa k ap pase la. Sa wap gade la se Ayiti. Ou wè Ayiti? La se zile Lagonav. Men zile Lagonav. Ou wè tout sa se Ayiti. Zile Lagonav, si yon moun Pòtoprens bezwen al sou li, wap oblije pran bato. Siw Leyogàn, Miragwàn, men Miragwàn la, men Petigwav, men Pòtoprens, men Leyogàn. Sa vle di, kèlkeswa fason se bato pou pran. Ebyen, gen anpil moun k ap viv sou zile sa. Se kòm si moun k ap viv sou zile sa ta di yon bonjou yo vle pran endepandans. Alòske, moun k ap sipòte yo pou yo pran endepandans lan, se ènmi Ayiti. Ann di otorite ayisyen yo pral di kèt, si m kite moun k ap viv sou teritwa sa pran endepandans, ebyen on bon maten, ènmi an kapab itilize teritwa sa pou atake nou. Ebyen, yo di nou pap kite moun sa yo pran endepandans, yo dwe toujou fè pati teritwa nou an. Ebyen, se sa k pase nan peyi Lachin. Lidè Taywanè yo, yo menm, Yo vle endepandan. Yo di yo menm, yo pa dakò pou yo rete anba kontwòl chinwa yo. Enben, men Lachin. Ok? Lachin kòmanse la, Lachin pase tout la, ki twouve l an Azi. Enben, men Taywann, menm si ou wè l parèt piti kon sa, l pi gwo ke Ayiti. Sa vle di, Taywann, li gwo anpil. E m pral ba nou plis detay sou li. Enben, chinwa yo di. Kòm Taiwan anba vant nou la e Etazini gen anbisyon pou kapab devlope bon jan relasyon avèk Taiwan, enben si nou kite yon bagay konsa fèt e Taiwan ta vin endepandan, li pral yon pwoblèm pou nou. Paske Etazini pral itilize Taiwan konsa l kapab mete baz militè l menm jan yo mete l nan Japon ki pa twò lwen Lachin. Wè, men Japon la. Wè, sa vle di pou yo kapab pi pre Chinwa yo. menm jan yo fè l nan Filipin, ebyen chinwa yo di kèlkeswa peyi ki oze sipòte pou Taiwan ta pran endepandans li, y ap gen gwo pwoblèm avè yo. Men ki sa k fè Taiwan jodi an ke anpil moun konsidere l kòm yon peyi? Ann fè yon ti tounen nan istwa. Men, te gen yon gè sivil kote anpil dezòd t ap fèt e gè sivil sa ki te dire anpil ane, bagay la te tèlman konplike, moun yo te vrèman pa konn ki sa pou yo te fè. Men nou konnen, lidè ki t ap dirije alepòk yo, genyen ki te dakò avèk kesyon kominis lan, men genyen tou ki pa t dakò l. Enben se te 2 pati, se te kominis ak nasyonalis. Enben pati kominis lan, jodi an se li nou rele la Chin nan. Se li ki rele la grand Chin nan. E pati nasyonalis lan se li jodi an la ki rele Taiwan nan. Enben te gen yon gwoup lidè ki te deside pou viv sou gran pati ki rele la Chin jodi an. Enben pati nasyonalis lan te di yo pa fin renmen politik moun sa yo. E yo santi Sekirite yo menase, yo bote tout sa yo genyen, yon gwoup moun al viv sou zile ki rele Taiwan jodi an. Enben, nou wè se menm Chinwa yo. Enben, prezidan Chinwa a li di li menm, li pa wè menm yo menm ki pral goumen antre yo. Byenke yo abitye fè l paske gè sivil lan, lè w ap pale de gè sivil se lè menm pèp la ap goumen antre li. Sa ki te dire anpil ane, enben, Chinwa yo pa vle menm ti bagay la repete ankò. Men, pou ou kapab konprann gwosè Lachin, Lachin li menm li mezire 9 milyon 600 mil kilomèt kare, alòske Taywann se anviwon 36 mil kilomèt kare. Lachin sèlman ap fè. 267 fwa Taiwan. E m di nou, la Chine gwo anpil, men Taiwan se kòm si son ti foumi, an fèt, devan yon elefan. Sa vle di, Chinwa yo deja prezante plizyè fason yo kapab rekipere Taiwan, si yo wè ane ap pase e Taiwan ap goumen pou l endepandan, y ap oblije pase alaksyon, itilize fòs pou kapab pran l. Men si yo wè Taywanè yo enterese pou ta fè pati Lachin, y ap prefere itilize dyalòg pou evite gen pwoblèm. Gen anpil Taywanè ki di Lachin deja gen zam nikleyè e se yon pwisans. ki kapab kanpe anfas Etazini, se rival ameriken yo, enben, li ta pi bon si yo kopere ansanm pou yo te kapab jwenn pwoteksyon oubyen parapli nikleyè a pou pwoteje yo tou. Enben, gen de seri de moun ki di, sa yo wè k pase nan Mwayen Oryan, yo wè ke Etazini pa kapab pwoteje yon alye l an reyalite. Enben chinwa yo ki kontinye ap kale je taywanè yo pou di yo avan l twò ta ann eseye regle sa antanke fanmi, zanmi, enben lidè opozisyon an ki te deplase ale nan peyi Lachin pou te kapab diskite avèk prezidan chinwa pa rapò avèk de seri de bagay. k ap pase e sa yo ta renmen fè. Men, Prezidan Xi Jinping li menm, li pa fin twò alèz avèk Prezidan k ap dirije kounye a. Nou konnen, Prezidan k ap dirije kounye a non l se Lai Ching-te, se de seri de non ki fòkè. Ebyen, aktyèl prezidan Taywanè a, Lachin pa twò danse kole avè l. Paske misye, yo konsidere l kòm yon separatis. Se di, yon moun ki anvi detache Lachin ak Taywann pou kapab mache nan lojik ameriken yo. Alòske Lèzetazini an reyalite se enterè l l ap defann. Ebyen Taywanè yo gen de seri de bagay yo pwodui an kantite ke ameriken yo bezwen pou kapab devlope gwo zam, sitou pis bagay oubyen kèk bagay. Men Lachin pa sèlman wè avantaj sa yo l pral jwenn nan, men Lachin plis panse avèk sekirite l. E se poutèt sa, m te pran yon ti egzanp sou dosye Ayiti an avèk dosye sa pou moun kapab pi konprann paske La Gonave ki tou kole oubyen ki tou pre rès teritwa nou an si yon peyi ta vin ap kale kòl sou li se sekirite nou ki tap menase eben se menm bagay la chinwa yo fè la men yo fè konnen se pou taywanè yo ouvri de nawè yo pou wè kiyès ki nan enterè yo nou konnen. Chinwa yo sipòte Vladimir Putin anpil nan gè Ikrèn nan e jou Lachin deside pou kapab pase alaksyon, si tout fwa l ta wè Taywanè yo pa deside fè l de fason swa oubyen pasifik jan l vle a, l ap oblije itilize fòs li pou kapab. pèmèt sa l bezwen an rive fèt. Nou konnen Kore di Nò se youn nan peyi ki prè pou kanpe avèk Lachin paske lè gè Kore di Nò e Kore di Sid, Lachin te voye anpil sòlda pou te goumen avèk Kore di Sid pou sipòte Kore di Nò menm jan Etazini li menm li te kanpe nan do Kore di Sid. Sa vle di, nou wè la, Lachin, menm jan Poutin jwenn soutyen nan men yo, yo menm yo prè pou bay Lachin asistans si toutfwa bagay la ta mangonmen. Lè w pran Larisi de Vladimir Poutin, lè w pran Kim Jong-un k ap dirije Kore di Nò, E chinwa yo ki deja 3 pwisans nikleyè, se pa nenpòt peyi ki pral oze aji. E nou wè Etazini kòman iranyen yo kanpe pou defann tèt yo. M pa janm di Etazini pa ka goumen. Men, m vle di ke Iranyen yo gen kapasite pou defann tèt yo, sa vle di si Iranyen yo kapab fè yon mèvèy nan je tout moun nan fason sa, m pa bezwen di w pou la Chin ki gen yon kapasite ki totalman diferan. Trump te di ke Chinwa yo pa dwe atake Taiwan, toutotan l prezidan, l ap dirije Etazini, e ben, Nap swiv kisa k pral gen pou pase. Ebyen prezidan chinwa misye daprè Reuters e plizyè medya ameriken konfime l tou, gen New York Times, genyen Wall Street Journal e gen plizyè medya chinwa ki konfime rankont sa jounen vandredi 10 avril 2026 la. Men yon Lachin ki genyen anpil moun ki ta renmen wè Taywann retounen nan baz li, malerezman yon bagay ki jiskaprezan y ap goumen pou kapab fè l. Enben se an 1949 ke divizyon an te fèt kote yon gwoup t ale sou zile sa e rès Chinwa yo te rete nan pati ki rele Lachin nan. E depi 1949 la, Lachin toujou ap eseye wè kòman l kapab fè Taywann retounen lakay li. E yo pa vle pou kapab konplike bagay la. Rete konekte m ap vin avèk plis enfòmasyon pou nou. Pa bliye, devwa m se enfòme w sou tout sa k ap pase. Jodi an la, n ap gen anpil videyo sitou sou sa k ap pase nan mond lan. Pa ezite pataje mwen salye tout zanmi Haïti m yo ak zanmi aletranje anpil love pou nou.